Koman ou kapab fè sa ok. Donk an pasan ou menm ki nouvo sou chanèl la abòne si w poko fè sa sa ap fè nou plezi like video a ede n nan pataj yo pou travay la kontinye vanse epi tou gen gwoup whatsapp e telegram ou menm ki ta vle entegre yon gwoup pou pratike ebyen gade nan deskripsyon video a ebyen anba la menm wap jwenn lyen gwoup whatsapp e telegram pou entegre ok so we're gonna start ok bon nap lanse.

Vwala. E lè moun nan pale, l ta di yo bagay ou pa konprann, ta vle di m pa konprann. Epi yo kapab di, I don't understand, I don't understand, I don't understand, right? I don't understand, I don't understand, ok, m pa konprann, ok, m pa konprann. Donk, moun nan ap eseye ede w konprann. Ok? E nou gen osi, What does that mean?

This sentence mean ok jis li yo reli yo pran nòt epi ou pa bezwen enkyete w about de bagay ou pral tretet etidye ok se li yo reli yo epi lè wap pratike pafwa eseye itilize yo si w bliye nan ou ka regade ka yo fason pou w revize yo ok vwala How do you say that in English kounye a si w ta vle mande kòman yo di e ou ta vle di moun nan kòman yo di sa an angle kòman m kab di sa an angle How do you Say that in English How do you say that in English Kòman ou kapab di sa an angle? Ok. Kounye a, si ou ta vle repete bagay ou pa konn kòman yo di an angle a, ebyen ou ka mansyone l How do you say kaye in English Kòman ou di kaye an angle? How do you say kaye in in English Ok. Kòman ou di kaye an angle? Ok. Vwala. Kounye a moun nan ap di ou, men kòman ou di l? Ok. E ok speak slower please pale pi lan silvouplè speak slower please fon ti pale pi lan silvouplè my English is not good yet anglè m poko bon anglè m poko twò bon donk pale pi lan anglè m poko twò bon si moun ap pale twò rapid ok vwala speak slower please speak slower please fon ti pale pi lan silvouplè si w ta vle mansyone anglè w poko twò bon w ka toujou ajoute sa my English is not good yet ok. Vwala, se tout yon fraz si w ta vle mande moun nan kòman yo kapab di fraz sa a an anglè, ebyen ou kapab di How do you say, epi ou di fraz la How do you say, Mwen renmen anglè, in English. How do you say, Mwen renmen anglè, in English, ok? Ou wè, ou tou repete l, epi kounye a moun nan pral di w men kòman yo di l, ok? E nou gen osi I don't speak well, m pa pale. E byen nan sans m pa pale twò byen ok I don't speak well Do you understand me Èske w rive konprann mwen Èske w rive konprann mwen M pa pale byen Èske w rive konprann mwen ok I am a beginner I am a beginner Sa ta vle di moun nan m s on debutan ok Donk m apèn kòmanse ok M s on debutan ok. I am a beginner ok I don't speak well I am a beginner m pa pale twò byen ok s on debitan ke m ye ok Ekri tradiksyon nan kaye w pou fasilite w sonje w pi byen ok Epi nou gen Could you Could you mèt pwononse l Could you Could you Could you Could you ok Eseye fè l jan w tande l Could you Could you S on o o ki fèt nan gòj la la o o Could you Could you Could you Could you explain that to me please? Eske ou ka eksplike m sa silvouplè could you explain that to me please could you explain that to me please ok eske ou ka eksplike m sa silvouplè ok e sorry what did you say dezole kisa w te di ok kisa w te di ankò sorry what did you say dezole kisa w te di ou kisa w te di ankò ok ankò anfen nou gen could you repeat that please eske ou ka repete sa silvouplè eske ou ka repete sa w sot di a pa egzanp.

Donk nap rewè nan pwochèn video nou ok see you soon nap rewè byento bye.